Zanmi entènot bonjou bonswa e jodi a nou prezan yon lòt fwa ankò nan plèn Womari Bawou yon fason pou n vin e fè zanmi entènot nou yo viv seri travay k ap fèt nan zòn sa la a nou kapab e swiv ansanm avè m la a gen yon kontinite e kanal k ap fèt e kanal sa a m kwè se kanal segondè e k ap fèt la yon fason pou kapab fasilite peyizan yo jwenn dlo pou yo kapab awoze jaden yo. Nou kapab gade la pa lòt bò kanal la yon jaden mayi ansanm avèk pwa ki byen bèl lòt bò a. Men pou kapab fasilite peyizan yo jwenn dlo, dlo a yo oblije kontinye kanal segondè sa a. Men nou pa vini e pou n pale de kanal sèlman men nou vini jodi a e pou n kapab e fè w viv e kòman e peyizan yo menm e kòman agro aksyon almann puiske travay sa yo di m se agro aksyon almann ki te fè l li menm l ap pwoteje e bèz oubyen dig la paske Nou konnen sa fè yon bon bout tan ke sou kanal Rivyè Masak la, gen yon sitwayen ki rele Siwo ki te pran desizyon pou plante banbou arebò kanal la. Men nou menm, kòm jounalis, nou te oblije deplase, nou oblije deplase dijon pou n vin fè w viv e kòman travay sa li menm li fèt. Nou gen yon konfrè ansanm avèk nou, se mesye sa a ki pral fè yon ti pale ansanm avèk nou konsènan. e aktivite sa a e ka pral di nou kòman travay sa a li menm li fèt e ki sa ki ta dwe fèt, ki sa k poko fèt. Dyesèl, ou ansanm avèk nou la a e ou kapab di nou e kòman kòman travay sa a li menm li te fè reyalize?
Bonjou bonswa tout moun ki sou platfòm nan non pam se Dyesèl tout nouvèl pou chanèl youtube nou ki se Dyesèl tout nouvèl epi mwen se Dyesèl Pyè se jounalis platfòm Dyesèl tout nouvèl e alò banbou an li menm banbou sa li plante nan kontèks ke pwojè Agwaksyon Almand genyen ke l ap egzekite pou Ministè Agrikilti Leta Ayisyen e ki te toujou vle wè lè ke dlo a li menm li desann l ap kraze jaden nou pa bò isi, jaden yo bò nan zòn nan la sitou Jalen do 1, kounye a yo te wè l nesesè pou plante banbou sa yo nan zòn nan. Sou kwen bèj la, lè m di sou kwen bèj la, gen moun ki konnen l sou non Dig la. Se nan kontèks sa yo te rive plante banbou sa yo pou pèmèt dlo a ka rete nan espas kote l ye a lè dlo a desann, pou l pa kraze Dig la oubyen bèj la. jan ke nou kapab rele l la. Alò se nan kontèks sa, Leta ayisyen li menm li te finanse Agro-Action Allemande pou kapab plante banbou sa yo nan espas la. Nou kapab remake ki jan banbou a li menm li vrèman pran epi ki pèmèt dlo a li menm li Toujou gen dlo nan espas la paske banbou a non sèlman li pa di la li pwoteje senpleman men li pwoteje dlo a li pèmèt nan espas rivyè a toujou gen dlo ki pèmèt menm lè gen sechrès dlo a pa peri.
Èske ou pa panse yon travay konsa sou kanal rivyè masak la tap enpòtan?
Bon pou kanal rivyè masak la nou konnen gen yon patnè ki rele ti siwo osinon ki gen yon òganizasyon ti siwo a ap dirije ki gen menm travay sa yo fè sou rivyè masak la plant ki se plante banbou men pa bò isi kòm nou menm nou se nou kap fè fas ak reyalite pa bò isi kote nou travay ki jan dlo a te konn kraze jaden nou nou plis e nou plis aksantiye sou travay ki fèt pa bò isi an paske li nesesè pou nou se vre li tap enpòtan sou rivyè masak la sèt.

yon fason pou yon lòt pou pèmèt genyen plis travay ki fèt sou bèaj rivyè Masak la konsènan banbou. Avan banbou sa yo te plante sou bèj rivyè Jasa a, se kòman sa te ye? Bon, avan banbou a te plante li menm, sa te pèmèt lè dlo a desann, lè dlo a vini, li kraze dig la, li fouye bò a, li antre, li pase, Li ravaje jaden peyizan yo. Te toujou gen gwo dega ki fèt nan jaden peyizan yo lè yo fin kiltive, lè pou yo rekòlte epi rekòlt yo pèdi. Pa rapò lè dlo a desann li menm, li pèse dig lan, li antre nan jaden yo. Men pa rapò banbou ki vin pran sou dig lan, sa pèmèt ke tè a vin plis asire, rasin banbou a ou konnen kisa li kapab fè nan tè a pou pèmèt lè dlo a vini, li pa fouye tè a, pèmèt dlo a rete nan espas li, li fè chemen l, epi jaden yo li, yo menm, peyizan yo benefisye sa, yo rekòlte sa yo pou yo gen pou yo rekòlte. Selon enfòmasyon nou genyen, li sanble ke gen de moun ki konn vin fouye sab nan rivyè la. E kòman jesyon an fèt? E konsènan sab ki mesye yo gen abitid fouye nan rivyè a? Gen òganizasyon ki la pou jere kesyon sa? Genyen, e Òganizasyon AIHM ki gen nan tèt li Adley Augustin ki toujou fè plizyè arestasyon konsènan sab mesye dam yo ap retire nan dlo a. Pa rapò lè gen moun ki bezwen fè konstriksyon k ap mande yo sab yo konn oblije retire sab nan dlo a pou vann a on patikilye. Men a lòt de estrikti prezidan òganizasyon AIHM nan Rete sou plas, li konn rive arete plizyè nan endividi sa yo, remèt yo a kazèk yo, kazèk yo menm tou, bon, yo konn jere sa a lamyab paske, bon, ti mesye yo ki konn ap fè sa a, se moun zòn nan, kazèk yo k ap viv ansanm avèk popilasyon an, yo konn pa oblije pèmèt moun nan al pran prizon pou sa, yo konn avèti lapolis sèt pou mesye yo pa rive fè sa ankò nan an tèm de presyon, pou m byen di w an tèm de presyon men pou le moman sa fon ti kalme annatandan atravè presyon kazèk yo toujou ap mete nan sans sa.
Dieuseul e kòman yon jèn e ka viv nan zòn nan e se ki konsèy ou te kapab bay moun e ki gen pratik sa vin koupe banbou osinon vin fouye sab nan espas sa? E konsènan koupe banbou an e jèn osinon mesye ki rive koupe banbou yo non sèlman yo pa konnen lè yo koupe banbou a si gen yon efè sa fèt e bò kote tè peyizan yo y ap kiltive a men yo plis gade koupe banbou a konsènan pou y ale fè sa k rele baz nan santre vil yo oubyen nan bouk yo pou yo kapab emèje yo osinon pou yo pran ladetant yo men yo pa janm imajine si sa gen yon gwo efè negatif oubyen yon efè nefas yo kapab pwodui akoz rivyè a lè w koupe banbou yo lè leta fin depanse yon lajan pou pèmèt banbou a rive nan etap sa. Epi yon senp endividi vin ede koupe banbou a pou l al fè bay san l pa bezwen konnen ki efè sa ap gen, ki konsekans l ap gen sou jaden peyizan yo. Alò nan kontèks sa a mwen konseye Leta a de konsè avèk kazèk yo plis aksantye sou sa epi plis fè fòmasyon pou pèmèt jèn yo konnen lè yo plante banbou a yo plante li nan yon bi byen detèmine, yo pa plante l pou moun vin koupe pou al fè baz.